nan. The best! The best te konn kotel pran la pitit.
Gad kote mwen travy vre mesye.
Men rad mwen deyo la. Map mache kouwè moun fou.
Renmenm apre relasyon. Epi boom m ansent. The best!
The best! Nè krazèt la. Mwen mwen menm map moutre the best mwen menm kote k gen granmoun kay pa fout pran dife. Kay pa pran dife. Pou pou the best antre nan lakoum. Hein lal fè derespektan. Gadon kaka. Derespektan sa debès wap Gade Map achtel nan menw M wè Johnny trop pou tè a mwen menm Kalbas nan djòl la map achtel nan menw Ti kaka san savon non ou genlè panse ou pap prann Ou genlè panse ou pap okipel. Mwen m te pale li ni. M te pale li ni. Wi, m te di l mwen menm. Li jwenn byen an, pran l. Li jwenn mal la, pran l. Kounye a la, se nan bouch moun, se nan bouch moun m ap aprann ke Nini ansent. Hein? Se nan bouch moun m ap aprann Nini ansent. Ala tenten, ala de malpwòpte. Maten se mwen, midi se mwen.

Tebes!
Nèg sa yo e dezòd yo ye. M pa ka ba yon lalou moto pou misye pran moto ap travay chak jou li pa janm ban m kòb. Epi ou tande peyi pa bon, peyi pa bon. Yo gen aktivite nan men yo, yo wè bouzen, yo wè vye fanm pou yo okipe avèk kòb. Epi moun ki ba yo souvni an yo pa wè de li. Nèg sa yo m pa konprann yo menm. Jodi a la pa pase pou misye pa ban m moto a. M ap pran zafè m prefere kanpe moto a. Fè m pran moto a nan men misye. Nèg sa yo lè yo vin mande w moto a yo mete yo tankou yon ti sen. Tankou moun ki pa ka fè anyen menm. Epi kounye a depi moto yo fin nan men yo yo koupe pye lakay ou. Wè la nan pòs la m pral kanpe pou m tann misye la pou m pran moto a nan men l. Pou m pran moto a. Nèg la gen 3 mwa avèk yon moto. Hein.

Sèm nan gen. Sil gon kakarel la se mwen menm. Son sèl pitit nan sèm nan gen ki se Mimi. Koman w te ka konprann hein madanm nan ap redi maten midi swa map redi maten midi swa pou nou fè levasyon ti fi an hein kounya la pou Debès pa wè ni 2 ni 3 se Mimi li wè pa gen problème. Si, si Debès te vin kote m, Debès te vin pale ansanm avè m, li te jwenn manman tifi an, li te pale ansanm avè l, la m te ka konprann. Si gen yon kaka rèl ki pete, m te ka konprann. Men tande, tande, tande, sa ka rive tou, si, si dam nan pa pale sa pou chache jwenn paran l, e pa gason an k pou chache pou di, mete sa nan, nan, nan tèt li. Ou wè sa m di w? Epi gen yon bagay tou wi, e lè w fin wè Debès, kounye a, Stedonjean pa la avan, kounye a w a move konsa. Ou konprann? Se yon antant ki te fèt, yo te renmen, epi sa arive fèt. Emen, jan m sispèk la la, plenyen ap fèt la, nou tande, pitit la pa pitit Medès. Ou konprann? Enben, sa vle di la, ou te gentan konn sa k t ap fèt la. Ou te gentan konn pye koze a, ou te gentan konn tèt koze a. Se ton, se, se, se kouzen m li ye. Hein? Sa vle di, kòmsi lè w ap mache nan bouk la avèk pil mouchwa, pil bagay, ou genlè panse se tout moun k ap fè w. Kouzen m Medès ye, se yon antant ki te fèt,

Se konnen nou pa konnen kisa nou fè la. Grèk ti bèt. Grèk ti bèt. E ben ok. Derespektan sa map mouton mwen menm map achtel. Grèk ti bèt. Grèk ti bèt. Wi grèk ti bèt. Sa vle di ou kanpe avèk sa Debès fè a. Mwen kanpe avèk Debès paske timoun nan deja kòmsi ansent men kounye a se yon tant ki pou fèt. E ben rete wa tande.
Rete wa tande nan semèn nan la kisa k pral genyen. Kokorat la twòp pou tè kalbas gran djòl la pral anvayil. Map pase la map pran mizè nou tande depi nan wout la. Debès debès debès pa rete nan ranje a non nan bouk la debès gen kay li ou pa konn se anlè a debès rete. Pinga nan apre wap vin sou te konnen pinga nan apre wap vin sou te konnen kisa. Epa kadejak li fè sou li ti bagay malfektè pap vin regle nan bouk la la oh oh si wap pran leta wap pran leta oh. Nèg kraze hay fout tonnè nèg boulem. Kon ou pa konn kisa wap fè la. Tou lè mou lèm kon ou pa konn kisa wap fè la. Poze ou. Poze ou.
Ok. Ou konn se nan gòl la koum soti tou. Ou konn se nan gòl la koum soti tou. Epo ok. Oh oh. Ou mèt ale, ou mèt ale. Ou mèt ale. Malfektè sa ou mpa konprann yo menm nan bouk la non. Yo toujou gen yon anbann vye bagay yap fè. Ou anbann mache a mouchwa piye atè. Lè yo pa do tounen yon vye chemiz sou yo. Yo panse moun ap vè yo. Mwen menm, mpa chyen figi pyès nan bouk la. Oh. Frekan nu ye.
Kep isi. M pa janm wè debès. Toujou. Tout kote m pase. Gade mezi granmoun konnen nèt nan katye a m made pou debès yo di m yo pa janm wè moun konsa. Bon sa pou m fè.

Pou de vès maron depi lèl ansent mwen an m pa janm wè e papam di konsa jann ye. De vès ap okipe pitit la paske m te gentan mennen l lakay la. De vès sa ta nèke parèt oubyen ta fè yon ti pale chita a moun yo di a m ko konnen mwayen an pa pèmèt mwen bay sa ou konnen granmoun gen pou pa fè yo yap pale ansanm avèw yap alèz.

M kontan pitit sa papa. Nan tou le ka. E mache m ap mache chèche l m pa wè l m fon ti poze la. M pap ka rete non. M pral fon ti mache pou m wè sa m a jwenn manje.

E sa fèm vrèman etone Humm.
Fè kò moun epi tou ou gentan tonbe pou li. Sa ka rive Humm.
Nou tèlman nou tèlman dwòl nan yon sans nou tèlman dwòl depi nou annik wè yon moun nou pa bezwen konn kiyès li ye. Ever moun nan yo tou parèt sou li brit sou kou Kijan nou ye konsa eksplike m de nou.
Ok m ta ka ka eksplike w plis de mwen apre non se apre e depi m toujou wè w nou toujou pale wap konn de mwen epi pouki ou oblije pale konsa humm sa vle di si m fèk wè w si m fèk wè w m pa ka santi m fyè paske m wè w.

Men eseye mete pi saj tou tande. Kat!
Mesye! Kat kat kote nou ka viv vre mesye! M vreman cho la wi menn. M ap mache dèyè bòs tonton pou tonton banm banm banm banm yon bagay poun poun ka jere medam yo paske jem pa janm kwaza medam yo menm non mesye!
Deborah, m ta vle mete w pi saj pou tande paske. Yon sèl kou m wèw, nou son moun ki dirèk, m renmen w anpil. M konnen w ap etone e w ap pran sa mal e. Premye fwa sa rive m. Kouri renmen m. Ya. Ou pa konnen m. M pa wè pou ki rezon m oblije pase konchi. Yow! Nou vrèman, nou vrèman dwòl. Renmen m apre relasyon epi boum m ansent. Ou kite m, pa vre? Non. Ou pral di w pa t konnen m. M te wè w britsoukou, m pa t sipoze dakò. Si sa w pral di m ap wè. Si w pral trete m de pa bon. Ban m di w, pa kouri jije sa. Dakò? E, jan w di la m pa konnen w. Pa panse si toufwa w ta pran yon echèk deja, epi chak moun ki kwaze sou wout ou, ou oblije pran l pou menm moun. Nou ka sanble, nou pa menm. Men poukisa w oblije di l? E, si m di w sa? Sa nan kè m. Si e kounya poum te diw sa Pou te nou te ka rekwase ankò E si tout fwa male mpa diw sa Epi mouri pi devan Mwen kwè menm devan Bondye Bondye ap jijem pou sa Paske Bondye di Renmen pwochen kòm twa menm E m kwè m plis renmenw ke tèt mwen menm Ooh Kounya sa w vle la poum annik rete wi m di Everything is gonna be ok Ok m dakò nou renmen. Ok m aksepte nou renmen. Yow mesye ou wè tèt mwen tèlman chaje la but m pa gen tan pou nou pale ok mezanmi. Ok m ta swete wè w ankò dakò. Kèt yon bèl ti fanm wi mesye. Vin sou katye an la oh. M pa pwale konsa san m pa fè kèk ti fanm sou katye an mesye. M pral mete m pi saj lè m wè l ou konprann epi m fè yon erè vre m pa t dwe kouri di l m renmen l.

Epa yon ti patnè kredi de bèz m fin renmen avèl depi m fin renmenw tande ayy epi lè nèg yo fin gròs men depi lè a m pa janm wèl ankò non se. Esak fè m vle avèl. Menm kote avèl te rete? Wi nan zòn bò lakay la li te rete wi. Bagay la dim mwen la e m pa konn sa pou m fè la. Depi m nan yon sèl grenn souliye m pa konn si pou m moute si pou m desann. E manman m poko konnen e papa m poko konnen. Pou lè yo konnen l ap bay lapidin mwen. Se menm jan lè m ap vin la m kwaze avèk yon ti, m mèt di yon ti vakabon ki kanpe m sou wout mwen ap di m o l renmen m. Li se yon pakèt bagay li rale syèl la ak tè a ban mwen. Moun la pa menm konnen non l. E sa m te di l tou, m di konsa a, wè lè ou fin gwòs mwen la, talè w ap lage pye w. O non l pa konsa, l pa sansib konsa. Ah e konsa yo rele koton an la. Two ta yo poko yo poko fè anyen yap rale syèl la ba ou yap diw tout bèl pa ou t renmen kite yo pil gwòs ou la oh map chache wè ti vakabon an poul okipe pitit a mpap jetel non men lap degajel poul okipe l. Mwen ta fè de vakabo bat li byen ba. Mwen ta fè l mete l sou menm mwen. Mwen gen panse sa e menm poko wè avèl. Mwen gen panse sa mwen fè sa e. Chache konn ki bò li ye. Jan de bèz vle okipe pitit la la pou l kipe l konsa ban mwen. Konnen l pa konn kiyès ki rele Nini.
Epi tou janl vle janl vle a fò ni li ni Osrand fò jete timoun yo pase mwen m pa gen kòb mwen m pap okipe pyès timoun ayè mwen m pa ka al redi di bagay pou m pou m okipe pyès moun yo mwen peye pa mwen gen travay bandi ap bay pwoblèm bagay mwen m pa gen kòb bagay sa vre m pran bagay sa vre. Moun lakay mwen pa ka ale. Se pou dòmi kay zanmi. Oh, Degas. Oh, adye kouzen. Bon nou la?
Kouzen mwen an pa janm wè w. M gen yon tonton m la pitit ki tèlman malfektè, si Debès te konn kote l pran la pitit, sa l fè a la l pa t ap fè l non. Men tontonm nan poko konnen non. Ou genlè pral metel sou menl la wi. Depim mete tontonm nan sou menl la. Debès ap vin okipe pitit la kòm sa dwa ban mwen la. Genlè e sam pral fè la wi pitit paske mpa janm wèl nan peyi a non depi lèl fin gwòs mwen. Vakabon sa yo lè w pa gen menm avè w koupe yon zòrèy yo ou met mango sou chak kote wap pase w pase a zòrèy la.

ap fè simagrèt pi ap fè bagay yo. Bon nèg yo nan bouk la e wòl malfèktè y ap jwe. Ou konprann? Men sèlman m di misye, se pa t ka deja pou l te fè sou timoun nan, s on antant ki te fèt a demwazèl la, pou misye chache jwenn avè w e pa tout nan wout pou misye ap plede pale ap fè pil bri bagay yo. Ou konprann? Men men sa m te ka di w, se chache jwenn demwazèl la, pale avè l. Ou konprann sa m di w? Paske s on antant ki te genyen. Ou konprann?

Y ap gen krentif pou yo fòse yo de bagay. Men apa depi e mawon ap mawon frè m. E gade yo ka gade ou san pantalon nan lari a wi. Men a tout sa, m bay misye gwo presyon tou. Paske misye avèk mouchwa l nan men l ap fè grimas, ou konprann, ap souke mouchwa. M di misye sa l ap fè yo e krèk ti bèt yo e. Men pa mawon menm. Ou wè sa m di w? Dayè e pa gade jan koute fè sou timoun nan menm. Ou konprann? E m di m di tonton an sa tou, se pa gason pou chache kòmsi kouri al lakay paran an, se yon tant ki pou fèt, e demwazèl la ki te pou pale avè w pou di a jodi a nou pa ka pale nan lari ankò, e gen yon ka kounye a pou l al lakay li avè w. Ou konprann? Men, si demwazèl la kanpe konsa, malgre sa rive, kounye a pou misye ap vin bay a y ap kouri, tout sa, si w ta wè nèg sa a, w ap tou kouri, ou wè m mwen menm? Ebyen se pou tèt sa mwen m di m pap m pap m gentan konn kiyès kiyès m se ye ou wè sa m konn kiyès m se ou wè si m di w goumen m koze m pa kache di w m pa ka travay e pa gen travay medam yo jete m medam yo jete ti a y ap jete m pase mwen si se pou mwen menm ki di m pral travay m pral redi m pa la.

Ou pa ka kenbe toude non. E fanmi yo e si w kenbe toude son gwo kritik li pral di wi. Ou mèt te gen kòb ou konprann? Pa gen kòb ou pa ta ka kenbe toude. Se gwo kritik li pral di. Ban m sou non kouzen an. Mwen menm ou konnen depi lòt jou m pa lakay m se pou plim pou ou m baze. Mwen te nan pwogram epi mwen kontan m ap tcheke m ka pale avè w sou sa. Ou a mouche.
Tank ou wè ti granmoun ki met anlè a. Malgre nou toujou wè lap pale avèk John, e sa fè ou pa ka pa pale dosye sa avèl non, men ti granmoun sa tap ka jere bagay sa sou de chèz. Building Boston pi bon anpil. Chète Boston tou mon chè. Oh yo. Mon chè m pral lòt bò a la, men jere sa pi vit paske ou konnen gen yon nonb de mwa timoun nan genyen depi l transfòme, ou konprann, remèt pa remèt li pap bay. Pa gen pwoblèm non men. Nap pale.

Ou konnen l? M jis m pa abitye konn non, m panse a lèt de konvèzasyon nou pral fè nou n ap konn lòt. Kay la bès.
An pasan, non pa m yo te bès. Te bès?